E m gentan sou menm. Paske m se ansyen bonbon nan bwat. E pitit madan kolo m ye. Kot sa m pa ta ka konprann la a.

Mwen t bay ti kou pantalon sa pou pou bay ma ou pou bay ma ou e e e e oh oh. Ooh depi lontan depi nan lekol la fedou vin lakay mwen tout kote. Men se kounya w marye pou pou w kapte nèg lan. Wi sa isan pa menm pa janm menm jan avèm wi medam. Kilè nap kite mwen menm map priye Bondye pou ou marye e mwen kou marenn maryaj. Mwen antouka m poko bezwen maryaj nan menm. Si maryaj la vini m pa di map choutel non men map metel de kote.

E, bon, sa l pase la? E kom te de, e mari m fidèl, mari m di si mari m se la. E mari sa yo ki fidèl la. Kouman li k fè eksprè m pran pòz pye m vire, nèg la gentan tèlman ap karese pye m l ap gade m. E kòmsi l anvi di m yon bagay li pa anvi di m. E m gentan sou menm. Paske m se ansyen bonbon nan bwat. E pitit madan kolo m ye. Kot sa m pa ta ka konprann la a? Jan misye ap gade m nan, jan moun ap bay ti pye m masaj la a, m gentan konprann tout bagay. Antouka, m lage tout chaj yo sou Yslande, epi mwen menm m pral regle biznis mwen avèk nèg sa. He, Rozi, m sòri pou ou ok. Nèg sa pa ka pou ou sèl. Ok? Hum.

Ah ou konnen de sa nou tap pale a nene fiyèl ou di konsa dwe kite li ba nou ti tan bal une an ankò nou poko prè pou fè pitit li papa yo nan kouche isi nou oblije rete tann li sa w panse. Mwen di l sa. Mwen di l sa wi paske mwen se pitit enpòtan. Se pi enpòtan nan relasyon. Mwen konnen mwen oblije rete tann li. Andeyo sa m t ap di. Ki jan biznis la ap dewoule la. An pasan mwen te bay avoka nimewo w lan wi.

Dat m bay madanm mwen bagay sa ba ou a monchè e paske e bagay patnè k fè ki fè ou paka mal jere m non bagay ou konnen nan afè pwofesyonèl mwen mèt la e avoka fanmi m ou ye fòk ou jere m byen. Bon m di ou e pa mal m ap mal jere ou ou konnen fò m pran san pou m analize ka a dayè m te menm m pa menm konn ki e de ki prevyen ou vle m rezoud pwoblèm sa. Non mwen m te di w sa deja sa k pase se ke Lòt fanmi yo ki eritye a yo aletranje. M te di w kon, m te di madanm mwen pou l di w konsa, tout, tout pyès w ap bezwen w ap fè m konnen epi m ap jere sa. M, mwen m panse se yon tè cho. E sa k fè m pran tan tou m ap analize ka a wi. Non, bon. M pa t kwaze w tou pou m poze w kèk kesyon. Non monchè, m pa ka nan bagay cho mèt la pou nou. Kote m ka kouri met la? Bon, tè sa m ki tè l ye? Son tè agrikòl bay andeyò oubyen bay isit la? Konnen bay andeyò monchè a?
Sa n ta al fè andeyò? Tè andeyò met la bay pou fanmi andeyò jere menn. M ap pale de bagay ki ka fè bon biznis, ki ka fè kay pou m mete nan lwe a met la. Sa w di la? Tè agrikòl la pa ka fè bon biznis? Lè w plante sou tè sa baz. Antouka zanmi m pa agwonòm frè m. M pa agwonòm. Ok? Lèfini tou, pou w ta gouvèn, afè bagay fi w ap di m nan mèt la, e, nan, bon, pou byen di w mèt la, malerezman m pa ka nan bagay sa yo, sèl fanm mwen wè kòmsi la ki te ka, m te ka fon ti zye dou men, madanm mwen t ap tou koupe ti pati Bondye ban mwen an, e ti blak la.
Pale, ti blak la. A ou konn kiyès monchè?

M mete pwofesyonèl la de kote. La e pa avoka kap pale avè w. Sa e patnè w la kap pale avè w. Non, mwen di sa deja baz. E li enterese m vrèman men ou konnen akoz de madanm mwen premyèman e zanmi madanm mwen li ye, m pa ka fè, m pa ka al fè yon bagay konsa. Madanm mwen tap tou koupe ti pati Bondye ban mwen an klè. Non, pa bliye, lachè rè fèb. Li ka fè tout mwayen posib li sedui w wi. Monchè zanmi m pa konn sa wap di nan tande frèm Antoulèka ou rive lakay ou frèm m voye mal jwenn madanm mwen zanmi Ok frèm ale non Voye mal jwenn madanm mwen Respè papa M te kontan wè w frèm Ok enben ou menm tou frèm.

Non fòm pa la Rosie. Se Rosie ki bay madmwazèl sa dwa pou l bat moun nan kay la. Li monte sou panye, li monte sou mwen. Lòt semèn nan la, l ap mande m, l ap mande pou m pran nan men Rosie.
Madam Fanny. Sa guy wap kriye a pa genyen nan antann tout.
Madam Fanny ou met pale avem. Pa genyen nan madam Claude. Marim pa manje, marim pale lèd avèm, dim sitepl sak pase an poum ka jere sa, se mwen k mèt kay la. Madam Claude Bon mariw pa diw anyen pou vle di mwen menm ki pou diw. Men bon m diw se manmanm, se manmanm ki te voye w pou mwen. Ou konprann? Si jounen jodi a gon bagay kap pase avèk ti sèm nan, ou mèt pale avèm. Jan marim nan pale avèm nan sè sè si ke Tania pale avèw lèd. Pa gen anyen madam Claude. Madam Claude pa gen anyen. Depi lèm avèw se premye fwa wap kriye nan kay la. Kidonk ou gon pwoblèm. Fafane ou mèt pale avèm. M pa gen anyen non madam Claude. M pa gen anyen. Madam Fanie. M pa gen anyen non madam Claude. Ou mèt. Ou avèm lontan.
Wi mwen konnen wi. Maryaj mwen ou la. E pa vre? Maladi m ou la. Maladi manman m ou la. Ok? M ap m pap janm bouke di w mèsi paske manman m te fon strok nan peyi blan, se ou menm ki te ale paske m pat kapab akoze travay mwen, ou moute Miami w al pran swen manman m pou mwen. Jounen jodi a ou pa bezwen kriye. Epa ki pwoblèm ki ginyen dim sak ginyen map jerel. Madam Claude se ou ki konnen sa ou konprann se ou ki konnen sa men matmwazèl Tatia m pa konnen m pa ganyen non m pa ganyen a matmwazèl Tania e pa mwen tou ki pou tou ki sak gen. Men Tania konnen se ou ki te sove manmanl lèl te fè sot nan peyi blan Ou konnen. Ou fè ou prèske fè 6 mwa Miami ou kite tout bagay biznis ou m di biznis ou kite pitit ou avèk mariw dèyè ou chwazi vin vin vin vin vin jwenn mwen Poukisa? Ou pa yon sèvant, ou se yon gouvènant. Ou gen dwa pale nan kay la, ou gen dwa banm yon konsèy, ou gen dwa rale zòrèy Tania. Tania grandi nan men ou. Si Konya jounen jodia Tania nan inivèsite, men Konya pou marim oze di, m voye Tania bat li. Èske ou konnen m tap fè sa? E madam Fanny, pale pou mwen non.

Se a Mademoiselle Tania pou pale madame tout Men ou ka pale avèm, ou tankou yon dezyèm manman pou nou, ou ka pale avèm, ou ka pale avèm, si w pale avèm ma ma map jere sa, antouka ou pa bezwen kriye, ou pa bezwen kriye, lè Tania sot lekòl mwen menm map rale zòrèy li lèl sot nan kou, ou pa bezwen kriye ok ou pa bezwen kriye. Ou pa konprann non, sa son indiyasyon li ye madam Claude. Ou pa bezwen kriye, mwen konprann, ou pa bezwen kriye, ou pa bezwen kriye, ou pa bezwen kriye, dayè m konnen w pap janm bezwen mari m anndan kay la. Bon, ma, ma, map lèso, tande, map lèso mwen menm map jere sa. Wa eskize m de tout fason. Tanpri padone m tande siteplè.

Men manje Claude pa manje nan kay la non.
Sak pase menm. Claude dim konsa si se mwenk voyew pou bat li nan kay la. Mwen menm.
Sak pase Tania. Sak fè w vin sak fè w vin konsa l jan w ye a Tania. Yo pa diw sa yo tap fè nan lakou an? Non.
Ou byn bare mari ou lan avek gouvènant lan kap karese. Ou blije di yo la pa yon otèl. Chen an pran chat la, al anraje. Tania, m se grand sè w. Kote w soti ak bagay sa? Claude pap fè yon bagay konsa. Dayè madam Fanny pap fè yon bagay konsa. Ou bliye? Al kwè l lan.
Ou se yon gwo egare, ou pap konprann sa kap pase ak mwen menm. Zye m pi klè Ou konn tout sa kap pase a ok. M antre nan kuisine nan se pa pou de kriye m pa wè fi a ap kriye non. Rizèz lap fè.
Kot sa paka konprann nan la. Lap fè rizèz. Modèl koup sa m wè nan tèt fi sa la. Ou pa wè dèyè nèg ou an li ye. Sis sa w panse. Hein ou ta renmen nou mesye a mete nou nan lari. Ou ta renmen gouvènant sa pran kay la. Hum. Ou konn sa di m avan hein, wòl li pa wòl, li pa gen wòl pou nou, pou l ban m manje. Se sèvant la k ap ban m manje. Tandiske mwen la l pot manje bay Nao la. Ou kwè madam Fany ap di w sa? Ou ap konprann sa. Se mwen menm ki ka jere sa ok. Kite m jere sa. Paske pa gen okenn fanm k ap vin pran nèg ou a nan men w la. Mwen konnen cheri. Sou fyèl mwen pou yo ta pase.
Mwen konnen w renmen m anpil. Men piga w bliye lè manman nou te fè strok. Ou konprann? Se fi sa kap travay avèl epi nou genlè ou potko menm fèt ok se mwen ki te fèt mte tou timoun fi an moute lal pran sousè manmanm li kite pitit li deyè tout maril Miami nan peyi blan manmanm te fè stroke li gendwa tounen ak koup li sa se stil li li pa e chevel Sis banm diw byen lòm sou zak Mwen konnen li Mwen pat janm gen pwoblèm avèl depi lontan men kounya stil lap pran an Li pa sanble avèk gouvènant ok. Fi a tèlman fre. Si w pa renmen w l ap pi fre pase w. Li pi fre pase w nan kay la. Mwen konnen. L ap pran mari w.
Men cheri l ap li vwayaje. Ki dwa l pou l ap retire pay nan tèt mari w? Hein? Sa se wòl ou. Li pa gen dwa pou l fè sa. Oubyen li gen dwa di nèg la konsa ke li gon pay nan tèt li retire l. Ki li rantre nan fouk nèg ou l ap retire pay nan tèt li. Hum? Kounye a pi devan menm se nan chanm li an l prale. Sis banm tout bon. Kitem jere bagay pou sa ok. Paske bagay sa yo ou tro janti pou fè yo. Mwen men se mwen ki ka gouye anba kod siye sa yo ok. Gouvènant sa mwen m pa konprann li. Men koup nan tèt fi a. Epi ou menm wap pran pou li. Wap defann li. Mwen menm ki sèw.